Mesye dat map tann dona la m pa janm wèl non ah gèlè preferem ale wi.

pou nou fè zo bagay ou konprann paske non sèlman mennaj ou nòmal e mennaj ou mwen gade ou konprann. E sa m tap tann chere. Sa w panse ak nan ki jou w panse nou ka fè sa menm. Ou pa pran ou ou di m mwen m toujou prè pou ou. M toujou ta renmen w fè chwa a ou konprann ok ok nou pral fè yon ti jwèt la paske nou pa wè lontan nou pral fè yon ti jwèt e map di w nimewo wap di m nimewo m nan. Siw dil byen, map fon ti bo pou ou. Epi aprè sa mwen pral diw paw la, sim dil byen, ou fè ti bo pou mwen. Ok, dakò. Nou pral kòmanse.
Ok, map diw, li ret ret la.

Cheri m wè janm wè jew la m pa few nan menm. Koman sè. Non cheri m gentan wè ou gen je sou di. Ou konnen m renmen w an chou. Pa fè sa pa fè sa non. Ebyen ok dako cheri ann fon mache. Bebe pam pou lavi.
Ok.

Tèl m di w men kounya men m ap pale ak mennaj mwen men m wè manzè enterese de mwen m bezwen ba l nimewo m nan manzè manzè bezwen pran nimewo a tou sa w konnen m fè m di mennaj mwen sa w konnen konnen sa k pase m pral di nimewo w la ou pral di nimewo m nan si w di l byen m ap fè ti bo pou ou epi m pral di pa w la tou si m di l byen w ap fè ti bo pou m li dakò.

Wi alo Dondona Menm sou plas sa la map tann ou Ou tou kwèm nan Anmwey ok cheri map tann ou
Lanmou

Gade, m santi se kè m ki t ap rache pou m te kite pou m te vin fè. Pase gade, s on zanj m te wè k kanpe dèyè a ki t ap klere nou de a k t ap pale a. Pase m te vle limyè a te brile sou mwen sèlman. Sa w panse? E sa m renmen an. M renmen moun ki tou kare.

Son sel ou menm mwen we. Son sel ou menm gade we lot we lot fi mtap pale a ah li pa li pa telman enteresem li pa telman enteresem paske map diw on moun ou avel konsa menn ah mwen se pa on fi komsi ki damou bay men ou menm depi sou zyew mwew gade mwen wap banm love mwen 24 sou 24 gade we li menm mpa nan sèk li anko moun sa mpa sou anko gade. Pase yon bel fi tankou w menm hein gade m santi m alèz la menm hein chè m santi m vrèman e pase lè w gon fi konsa nan men w gade epi ou wè pi devan nan pase m gon limouzi m pral achte la gade se zo bagay nèt nou pral jere li menm li pap ka bay sa non oh baby.

Exactement fòl fè li menm poul ka wè sil renmen w men si w renmen l tou men ou pa konprann moun nan gntan konnen l renmen w sa vle di ou panse moun nan menm li tap ret gade w konsa menm. Mwen konnen je son etwal ye depil wè yon bèl moun jel ap kale sou ap kale tout. Map diw yon bagay ou wè gen de bagay ou antre ladanw menn fòk ou wè moun nan ki jan de moun gen de kalite sakrifis yon moun ap fè pou menn ou pa sipoze bousel konsa menn ou pa konprann sam diw la menn.
Mgenlè pral bat menn poum wè si mare ta yon sèl fanm menn.

Mesye oo vakabon yap pale ansanm avek vakabon ui se se poko di paka tande moun menm menm nou menm an gyèt menm anmèd sèl sa m konnen si misye ta kenbe konsa toujou pi devan lap pi rèd pou li e lap jwenn 2 fanm yap tiyel kan menm yap tiyel kan menm paske m konnen bagay sa yo pa janm gen gou ledan ladan.